Si nou wè nou te fè ti tan sa yo nou pat wè jounalis nèg mò m tal nan vakans m tal nan vakans jis ozentik sa son miskros dyaman kem vin avè e fanatik yo pwal trè trè kontan pou yo enjoy avèk nou nan emisyon sa aswè a. Nou gen kameramann nou kap pouse nou bèl imaj pa bliye nou gen maestro Jimmy e maestro Bendji nou genyen tou Bidji Vibe nou paka pa salye moun sa yo se gras a yo ki fè emisyon an posib. Epi yon moun ki gen ti boubou tou pa bliye 9 desanm nou gen yon piscine nan piscine sa se la nou pwal enjoy S pa bliye se Boss Bendy kap fè piscine sa. Wi wi jan nou diw la plezi pral gaye pral gen anpil anpil plezi anpil bèl ti fanm pantalèt san fouk m pa konnen ou konnen granmoun yo nou pa tèlman fò nan pale Epi nou pap bliye salye tout moun Ozetazini, moun nan Zantiy yo kap tande nou, Lagwadloup, Matinik, Kanada, moun Amerik yo, yo tout se moun pa nou. E se gras a yo ki fè nou la. E pa bliye si w vle sipòte show a gade anba wap wè Nan deskripsyon an wap jwenn cash-app nou, wap jwenn Zelle, wap jwenn jan pou sipòte show a e si w ta bezwen ekri nou tou antre nan kontak avèk nou pa bliye nan deskripsyon videyo a wap jwenn e imèy nou, emay? Kòman yo di menm?

Mon 4 kwen peyi a me nèg mòn rive sou nou se ti koze avèk jounalis nèg mòn ki rantre lakay ou moun anwo platon moun ba platon moun nan tou bra nenpòt kote w ye fòk nèg mòn al chache nouvèl la pote ba ou pa bliye ou konekte sou chanèl Jamestube 37 20 an. Pa bliye abòne like pataje men jan pou abòne a chanèl la swiv swiv byen se konsa pou fè pou abòne a chanèl la pa bliye aktive klòch notifikasyon metel sou tout. Plezi komedi 50 pousan verite 100 pousan komedi. Alò ann a enjoy nou sa wap. Tann, pataje chanèl la like abòne epi vin nan nou vin pran ou pran zen ou Nèg Mònya. Aswè a nou pral pale bourik chaje pa kanpe nou pral bay ti frap men nou pa vrèman sou emisyon paske nou on ti jan fatige fatig kap kraje nou. Ouvri kò w Komo Kiyèl kale kò w paske w lakay ou nou pral mete koze Komo Kiyèl. Nou pral pale de pisin jodi an 9 desanm n ap prann tout moun vin tann plezi an. Kilè se kleren yo pase dan djòl an gòm maten yo gentan sou. Ah wi jan nou di la nap anh pale de gran enfliyansè yo kap bèy pwoblèm nou gen Tati Mendel nou gen Rocko Kendy nou gen Carole nou gen nonm ki ranplase Jimmy Danger ah moun sa yo son pakèt non m pap joure kou mo kyèl non manje atè. Menm si w wè mikwo nou fèt an dyaman nou pral fè yon dyalòg tou piti ansanm avè w mikwo sa se Bendjy wi kach te. Yeah granmoun nan pap kanpe bourik chaje pa kanpe paske nou te an vwayaj konnya la nou antre nou gen Tati Wendell kap bay anpil pwoblèm sou titok la bouzen sa non li paka bouzen paske son jenn gason li ye. Si w pase on alimèt bò dyòl limena lap pran dife wi e komokyèl kisa w wè de mendel kisa w wè nou ka fè avèk mendel paske li fre dyòl santi l nan tout sak pa regade. Li son ti masisi ki fèzè anpil nou pral fit. Non li pa yon ti masisi monchè korije dyòl ou Kòman kòman.
Son gwo masisi mendel. Enben li son gwo masisi entènasyonal jan nou tande la. Mendel.
Fò w fon jan pou leve level la. Kòm ou di ou pral retire kilik pou mete koko, m ta renmen konnen. Epa kilik epa kilik epa kilik koulout koulout li mal dil li mal dil koulout. Non video a gen timoun ki pral gade men nou ta renmen konnen kòman Mendel fè poul mete tanga nou ta renmen wè bagay sa paske fòm wè kote 2 boul grenn yo pase tonnè!

M te manke di mende li. E koman kelkeswa fa ke vòlè ki bèy pou rococo kendji. Kelkeswa fa ke malpwòpte sa a, malpouwont sa a, on gwo jenn gason konsa, ou ka travay pou lage kòm nan mas isi, an an.
Di nap voye l nan kanal la, nap flite l, nap flite l. Kape kal li, kanal la pap kanpe. Nou konnen l deja. Non, non, non, kanal la pap pran nenpòt moun sal.

Aswè a nou pa tèlman vini poun rete se paske moun yo gen anpil tan depi yo pa wè nou e nou espere ke nap pote bon kichòy pou yo paske nou menm se jounalis nèg mòn se nou menm ki la pou nou pran koze a kap pase nan rak kwen fèl desann nan platon e nap pran koze kap pase nan platon an monte avèl nan mòn nou menm se jounalis nèg mòn nou pa ranse nou pa jwe granmoun pa jwe nou gen komokyèl non komokyèl eske w gen ti gede avan w met gwo gede. Non non non pa non pa non non non non Si w pa granmoun ou pa gen dwa vin chita nan emisyon sa. Non mpa renmen moun antre nan koze m gen gwo gede avè nou di nou sa sa n pa wè yo dèyè do nou yo kache nou pa wè yo nou kot drapo ayiti nou nou konnen nap tann tout moun nan kanal la kap ekal kanal la pap kanpe nou konn kijan nou pou nou sipòte nou anbèt nap tann nou tout anbèt. Bon ok ann kite koze an pran pawòl e malpwòpte ki vin ranplase dimi danja bon sa micha m panse son lòt bagay. I wè Jimmy deje mouri epi vini nan menm bagay la tou. Non e mwen ki te tchye Jimmy deje e pa e pa pwen e pa e pa bagay serye e pa bagay serye non e pa sa m anvi di bouch mwen tope. Non non nèg ki tchwe Jimmy danje yo si wap fèl pou it wap fèl pou it men m konnen. E pa pou it monchè m chwazi reskonsablite tout bagay nèt misye te twò frekan oh. On nèg kap mete vye gwo zanno nan zòrèy li pa respekte moun oh. Menm jan nèg yap fèy pourit la anvi fèy pourit mwen manvi di yon grenn bagay la Jimmy danje pa mouri. On moun ki gen kran on moun ki gen kran tankou kanal la ki pap kanpe a menm jan avè nou e nou k tye jovenel menm jan avè nou kanal la pap kanpe. Jovenel
Jimmy danje lanmò Jimmy danje fè yit ke jovenel. Nòmalman wap jwenn sa. Ayiti son peyi kado liye wi. Yo ba nou Jovenel kòm kado. E nòmal. E se sak fè se dosye kontre dosye, dosye kanal la w wè la a, y ap fè tout ti magri pou yo kanpe l epi y ap fè dosye antre dosye. Nan wè Jacques di l sa, di sa, kanal la p ap kanpe, kibò? Nan show sa, pito show sa tou kanpe wi. E demen swa nou konnen n ap vin avèk yon show ki pa ret a show, Menm jan tout show, menm jan avèk Kanga ak Mendel. Eeeeee Mendel ranje kò w. Nou pral flito lòt semèn nan. Map di eeeeee blogè yo ranje kò yo. E gon potorik Gasio nou paka pa salye nan emisyon nou an kap fon travay serye. Se mph, èske w konn tande nèg sa? Mph. E moun Biden yo. Nou pa bliye nou e moun la Turquie yo tou fò nou fon jan e kòm yo di ayiti pa genyen prezidan men fòk nou fon jan pou moun la Turquie yo paske yo pa ka tounen lakay yo. Ey mwen pa konn pou kisa gon zen manke antre ladann Mendel fil wi pou ti frèm nan an moute sou whatsapp m bloke misye Mendel wap atakem jis nan zo wap jwenn Di sa. Non non depi ou di Mendel fi pou ti fro la ou nan mazotra. Non non non non men m se m nòmal m bay verite fanatik yo konn kòman l ye deja e komo kyèl yo nenpòt jan l ye n ap prann m fò m bay verite a moun k ap swiv mwen yo.
Fanatik yo ou konnen m te ale nan vakans e m te fon pakèt tan deyò sa k fè m vin avèk mikwo di a mwen sa e n ap jwenn emisyon di an tout semèn nan nèt pa bliye abòne like E se nou menm ki la poun pote plezi a pou nou e pa bliye show sa li baze sou 100 pou 100 griyen dan e 50 pou 100 verite e fòk nou atake moun yo jouk nan zo e KPK kanal la pap kanpe se deklarasyon moun wanament poukwa pa 10 depatman peyi a sa vle di la nou pwan yon lòt bagay. E pa bliye ti medam yo fil pou nou yo, jèn gason yo fil pou nou yo pa di yo fil pou nou nou pap travay ankò fòk nou kontinye travay depi yo fil pou nou nou lage tout pwojè nap tann Biden non bagay yo pa konsa pa bliye gen echèk tou se pa paskem mande echèk pou nou menm jan mph toujou ap motive nou an e mwen menm Mwen la pou motive nou antanke jounalis nèg mòn e pa bliye se jounalis nèg mòn ki te la avèk ou avèk komokyèl nèg papye chay yo e nap jwenn nou demen si Dye ve pou yon pi gwo cho ki pa ret ak cho pa bliye cho sa nap jwenn li chak jou pa bliye abòne like yon moun ki ta renmen sipòte gade pa anba wap wè cash app la kap pase e emisyon sa se pou nou. E nap kanpe emisyon an konsa pou aswè a. M pa konnen si w gon dènye pawòl. Non m gon dènye mesaj. M gon dènye mesaj. Moun kap tande mesaj yo kap nan cho a, kap pran plezi menm jan avè nou, jan nou tande l la. Cho zenyèz nou e tripotay nou vin fè. Jodi a on fèt on moun manje chanpay, bwè koka, fete ansanm avè nou. Se sa l ye, pa gen kanpe, kanal la pap kanpe e se konsa nap kite moun yo epi nou lage l konsa. Kanal la pap kanpe kpk. Jiskobou.